Mwen pwofite salye tout popilasyon nan ba latibonit la. Mwen salye popilasyon mouwi, senmak, lyankou. Vèrèt Lachapèl, M ap salye sila yo ki soti nan Pitit Rivyè dlo Latibonit, Machan Desalin. M ap salye tou popilasyon Lestè, Dedin, Grand Salin. La a nou di 10 komin anba Latibonit la, men espesyalman pou moun Ti Rivyè Latibonit nou konnen ki vide de sa l gen kòm popilasyon. N ap salye tout moun Lyankou e n ap swete yo kouraj. N ap salye moun. Belanje, moun Chandèl, n ap salye popilasyon Lestè, epi n ap salye tou tout sitwayen sòlda ki repati atravè fòs de kowalisyon, fòs de rezistans e dotodefans. N ap salye moun mouri e di kou tou n ap salye popilasyon Akayè pa vwa otorize yo, vwa ofisyèl yo, an palan de majistra. Wilner René, epi asosyasyon d'antreprenè ki nan zòn Akayè. N ap salye tout sitwayen ki enplike nan batay kont gang depi ane 2019 ak jounen jodi a. Donk setan de konba se pa yon mens afè. Se yon okazyon pou nou salye kouraj yo e pou nou pwofite di yo ke batay la li pa fini, n ap kontinye paske objektif la se fòse mouche Leta, pou l pran responsabilite li dan le bas artibonit sitou pou n pa di tout depateman paske soti 2019 rive jounen jodi a la gen anpil dega ki fèt nan vale latibonit nan ba latibonit la an jeneral ekonomi ba latibonit la kraze plat paske agrikilti la ki sanse reprezante yon gwo moso nan batay pou kreye richès nan batay pou kreye anplwa. Lelvaj, lapèch, le tourism, pandan n ap pale la a, sa pa egziste. Kot dèzè Akaden an ki chita sou anviwon 22 a 25 kilomètre de litoral, donk se mesye Taliban mawozo yo ki okipe l moman n ap pale la. Mwen sot di soti 2019 rive jounen jodi a yon bagay ki fasil, li gen anpil tan fò, anpil masak. E pami masak yo menm lapolis viktim de masak sa yo, paske lapolis genyen de kò. ki jiska moman nap pale la a te antre lè men 2 gangstè sou Savyen ke yo pako rive vrèman rekipere. Donk sitiyasyon an li vrèman konplike pou nou nan Le Bazar Artibonite. E ajoute a tou sa, jan n tap di a katastwòf ekonomik lan nou kap analize l tou sou ang desizyon ke Jout Joseph te pran depi nan dat 3 mars 2021 kote ke li enpoze dè entèdiksyon sou pò Sen Mak. Donk, popilasyon Ba Latibonit la, nou ajenou. E sa pa anpeche nou oblije rete debou malgre nou ajenou. Anpil masak, Pon Sonde a de repriz, pa pale de Lyankou, e tou resamman la, Jan Deni tounen espas privilejye de gang Savyen an e ki jounen jodi a apiye.

Ki modèl de pwofanasyon kap fèt anba zye otorite andedan peyi a ki kontante yo anlye plas ke pote eleman de solisyon avèk pwoblèm ke nap konfwonte a, men ki prefere pwosede a de ranplasman kaskad, le ka de Magistrat du Nord, Siléus, sou Marchand Dessalines ki te anonse ke si leta pa reyaji pa rapò avèk sa l te wè ki pandye sou tèt Marchand Dessalines, li tap demisyone. Leta pa reyaji e kòm de fèt, Mesye Celeus Lee demisyone. Se byen, nou renmen nèg de karaktè sa tou, men nap pwofite mande l fò li pa abandone popilasyon an. Nou konstate ke l rete ap goumen se byen. E le ka de mouri egalman, se menm reyalite a. Pwosede avèk chanjman de komisyon kominal la te gen nan tèt li Blaise Elysée pou ranplase l par ki de moun ki koabite avèk de gengsè. ki pa gen posibilite vrèman pou y al fonksyone nan nivo administrasyon minisipal la. Gen anpil koze pou n ta pale pou Latibonit, men n ap tabli nou nan dènyè evolisyon ki genyen la a. Soti 2 me, ki te yon samdi, pou rive lendi 4 me, ki sa k pase sou Sen Mak. Mwen m te toujou di l prèske nan tout apwòch mwen, ke Sen Mak reprezante non sèlman kapital ba Latibonit la, men se tou metwopòl la pou le moman. Paske tout moun ki soti nan nivo 9 lòt komin nan Lebaz Artibonit, se Sen Mak yo vini. Sa ki kouri kite lakay yo an mòd de deplase, se Sen Mak yo vini pran refij. Menm lè l te an tan nòmal tou, lè moun nan fin fè rekòlt li, Li vann. E sa l gen kòm kapital ke l genyen an, ki kote l vin mete l labank? Se sou Senmak. Sa vle di se Senmak ki te toujou reprezante poumon ekonomik Ba Latibonit la. E se pa pou ryen jounen jodi a tou lè gen kouri, se Senmak pou moun yo, yo refijye yo. E nan sans sa a, n ap mande avèk popilasyon Senmak la pou l kontinye jwe wòl de yon vil dospitalye, dospitalite. yon vil ospitalyè pou yo kontinye jwe wòl la. Men pa rapò o resan zevenman, gen de moun ki gen tandans pou yo kwense popilasyon Jean Denis, popilasyon Liancourt, Lestè, moun ki soti Kapenyen, moun ki soti Monwi, moun ki soti Belanje, moun ki soti Chandèl, moun ki soti sou Ti Rivyè Latibonit, moun ki soti sou Jean Denis an patikilye. Non, li pa ka konsa. Nou ka konprann soti 2 rive 4 me, li gen anpil dezòd ki fèt efektivman nan nivo vil lan, pa rapò avèk mobilizasyon ki te lanse yo, men se pou n di tou li gen yon bon kote. Nan chak pwoblèm gen opòtinite, an n gade opòtinite a. Opòtinite a se kisa li ye pa rapò avèk tout sa k pase a? Eben gen yon mobilizasyon ki deklanche, e mobilizasyon fèt avèk enplikasyon anpil moun ki te kanpe ap gade. E kòm mobilizasyon an li pa vize efektivman Sen Mak, se yon mobilizasyon ki fèt pou fòse mouche Leta atravè reprezantan li yo, Premye Minis ki se alafwa PM epi Prezidan de CSPN nan, pou l pran dè dispozisyon pou l vin eradike gang nan dan le Bas Artibonite. Men kòm li genyen dè enfiltrasyon ki fèt ladan l ke n rive nan nivo kas, nan nivo ensandi. Nou deplore sa. Gen de koreksyon k sipoze pote. E koreksyon k pou pote yo, fò n asire nou ke koreksyon sa yo fèt an bòn e di fòm. E sa k fè nou di, chak kote gen yon pwoblèm li gen yon opòtinite ki ladan l. Si gen de moun k ap fè politik aktiv, nou pa ka gade bagay la sèlman sou yon angle negatif. Fò n gade jan yo toujou di l ke chak evènman li pwodui pwòp lidèchip li. Gen de jèn la pa egzanp nou wè ki pran de pozisyon kourajez. Le ka de Joujou. Jan m ta di an, li genyen vrèman de konsiderasyon pou n fè pa rapò o resan zevènman. Mobilizasyon yo deklanche sou Senmak samdi 2, yo pran yon vitès lendi 4, kote ke li genyen de kas, li gen de ensandi, se ke n pat swete. Non, nou pat swete sa ditou. Men kòm sa fè trè lontan, pou n pa di depi evenman 16, 17 septanm 2022, nou te toujou enplike nou swit avèk evenman sa yo, pou n di pli jamè sa pa gen dwa repwodui Senmak ankò. Men se pa tout moun ki te konprann sa. Anpil fwa yo wè m nan tèt manifestasyon an avèk ekip pa m. Se pa yon foli pou n egzèse lidèchip oubyen chèche frim, chèche jodi a vizibilite non. Se nan pèspektiv pou n te anpeche ke de tèl evenman yo pa repwodui sou Senmak ankò. Kote moun debake vin. boule, kraze, non nou pa t vle l. E n ap konstate nan dat 5, 6 fevriye 2024, nan batay kont konpòteman Ariel Henry pa egzanp, te gen ensidan, le jeune Carlos, nou raple nou sa? Se te pou n te evite ke de tèl evenman pa repwodui sou Senmak ankò. E n ka gade nan nivo konba. Avan nou te antre nan konsòsyòm, nan konsensis, avèk FEOBA, avèk konsa, nou te remake ke Konba mennen lit li sou anpil lòt aspè, men nou te toujou evite kesyon de mobilizasyon, de manifestasyon de ri yo. Paske nou konstate sou Senmak jounen jodi a parapò avèk. Sosyete Mozayik sa ke nou genyen an, anpil moun ki deplase vini sou Senmak, nou konstate nan konpòteman yo, anpil ladan yo, konpòteman an li vyolan. E son vyolans ki eksplike apati de nivo de fristrasyon ke moun sa yo yo gen lakay yo. Nou te di non, nou pap fè manifestasyon de ri. E nan nivo direktwa konba a, nou te pran tout dispozisyon pou evite l. Nou fè sitting, nou fè anpil lòt aktivite, nou fè mach, men nou te toujou evite kesyon manifestasyon de ri paske n konnen n ka fini mal. Men si an tou dènyè minit, yon strikti ki pote non Peyizan Viktim de Jan Deni, yo deside alye yo avèk dotre deplase dotre komin, yo lanse de manifestasyon e ke sa fini deja, nou menm nou yon apwòch previzyonèl, nou te toujou evite l men si sa rive, Nou pa ka kondane yo. N ap pote de koreksyon e mobilizasyon fò l kontinye. E gen yon lòt aspè m panse ki enpòtan pou n abòde tou, medam, mesye, sitou popilasyon di Baz Artibonite. Nan dinamik fonksyònman estrikti òganizasyonèl lokal yo, la m ap pale de konba, m ap pale de konsa, m ap pale de feoba, m ap pale de estrikti òganizasyon fanm yo,

Paske lapolis se yon stisyon yerachize ki gen nan tèt li de chèf a diferan nivo. Donk gen de modèl dòdre ke yo resevwa fò yo mete yo a egzekisyon. E lè pa egzanp li gen de mouvman de ri k ap fèt fò yo mete lòd. Donk lè konsa ap toujou gen ti divèjans antre òganizasyon de baz yo avèk estrikti pnh la. Men nou menm fò nou jwe le jeu de l'intelligence pou nou di pa moman wi nou kab gen de relasyon sèt ki an armoni men dotre fwa nap gen bouch louvri e se le ka e jounen jodi a fò n pa antre nan modèl konpòteman e eksklizivist sa pou n ta di ke definitivman pli de relasyon avèk la polis nasyonal non li pa ka konsa paske nou gade pou n wè. Pnh la an depi de tou sa on komisè prensipal kap gen kòm bòn volonte li rete on moun ki o sèvis e an sèvis ki genyen de chèf de otorite sou tèt li e nou wè sak pase nan ane 2025 lan medam mesye pandan ane 2025 lan nou pase anviron 5 direktè departemantal poun pa di 5 komisè prensipal tou e chak fwa gon chanjman ki fèt. Li pran 4 a 5 mwa nouvo komisè ki vini ou byen nouvèl otorite ki etabli an pou l pran le tan etabli kartografi l, konprann anviwònman an avan l kòmanse aji. E n ap di jounen jodi a, le jeu de la prudence doit être de mise. Fò nou evite antre nan dinamik pou n ap mande fòk komisè ale, fòk komisè polis ale, fòk komisè di gouvèneman ale. Li kab toujou vini de yon novis, yon profane. Men de moun ki enplike nan batay kontr fenomèn gangster nan ba Latibonit a depi tanto 7 lane e menm sa ki entegre tankou mwen menm tou resamman, m panse fòk nou jwe a lentelijan pou n pa antre nan dinamik sa. Kite pwosesis la kontinye mache, ann avèk anpil takti e entelijans. kontinye mande pou la polis la pran responsabilite l pou l derasine gang nan men pandan se tan kontinye gade de relasyon armonyez avèk la jistis avèk la polis e pa rapò avèk resan evenman yo ki te pote kas ki pote ensandi nan vil la nap pote koreksyon okote de lidè yo kit li te rele joujou. ki te gen yon konpòteman radikal, kit li te rele Michadson, Fenelon, yon lidè emèjan, fò yo chita ansanm pou n defini de nouvo mekanism, de nouvèl estrateji pou ke batay la li kontinye, paske l kestyon fòse mouche Leta a pran responsablite dòdre konstitisyonèl ke l gen vizavi de popilasyon an. Se la ke n ye. Se la pou n avanse. E lè nou pale nan dinamik sa, m panse ke tout moun ki se de moun avize, ki repati atravè estrikti òganizasyonèl yo, nou ka kontinye reflechi avèk yo, pe enpòt konpòteman le commun des mortels ka gen nan lari a. Yon nèg ki chita pa egzanp, se plezi l l ap pran, se gwòg li l ap bwè, li pa enplike nan anyen, l pa nan lakwizin de kòman pou fè ap teni kont de modèl de deklarasyon ke nèg la genyen sou pretèks ke li se senmakwa otantik oubyen m pa konnen sa l ye a. Nou pa ka tounen nan dinamik sa ankò jounen jodi a. Nou nan dinamik kote ke chak sitwayen sipoze pran responsabilite de sitwayen li. Devwa sivik li fòk li egzèse l. E fas a batay ki gen la jounen jodi a fò moun nan kontinye pran responsabilite l paske n pa ka lage komin Sen Mak jounen jodi a aladeriv. Nou konnen nou pyeje, nou antoure, anndan vil la li gen anpil manb de. Kokorat san ras, manb de baz gran grif, manb de taliban mawozo yo, yo la, yo nan vil la. Men eske n ka fasilite yon mòd denfiltrasyon pou sitiyasyon an dejenere o pwen pou yo leve zam yo epi yo vire l kont nou? Non. Fò n kontinye veye youn sou lòt, fò n kontinye kontwole tout anviwònman nou de manyè aske vil lan kapab rete nan nivo de stabilite ke l gen la jounen jodi a. Lè gen de erè ki komèt, sèt. Sa fè pati de konpòteman imen, men nou pa sipoze pèsiste ladan l pou l vin demonyak. Fò nou korije atan. E se le moman. Erè ki pase de kat yo, fò n pran dispozisyon pou nou korije yo, pandan n ap kontinye mande popilasyon an pou li rete mobilize, pou li rete motive, pou li rete veyatif. E ankouraje tou de otorite ki enplike nan kad batay sa a. Nou pa bezwen fè culte de personnalité, men n konnen gen dè otorite ki avèk nou. Genyen ki. A risk pou yo pa pè, pou yo pa pèdi djòb yo, yo pa ka enplike, men yo pale avèk nou. Nou tande yo. A gwo popilasyon nou konnen trè souvan li pa fin twò konprann se rezilta ke l ap tann, ebyen n ap batay pou ke rezilta yo. Men n ap fini pou nou di ke sitwayen sòlda ki enplike nan batay sa yo, nou konnen konpòteman yo anpil fwa yo pa bon e popilasyon li okouran de yon pakèt bagay. Nou oblije montre yon nivo de tolerans pandan ke koreksyon yo yo kapab pote ofiramezi pi devan. E se nan sans sa a pou nou ale. Gen de moun kap gravite, gen de moun ki rete ozalantou, pa egzanp, ki gen volonte pou yo enplike, men yo di w konpòteman iks, konpòteman igrèk pa fasilite entegrasyon e enplikasyon yo. Nou konprann tou sa. Men jounen jodi a, jan n di a. Tèt frèt, avèk anpil efò de depasman, anpil konpreyansyon, n ap kontinye batay. Paske lesansyèl se ke Senmak rete sef, ke Senmak rete vrèman yon espas ki montre genyen konvivyalite, li gen amoni, li gen ospitalite pou nou kontinye goumen okote de tout moun. Tout lidè, soti Lachapèl, pase Vèrèt, Desann Lyankou, nou konnen gen anpil gwo konbatan ki nan zòn sa a, ki enplike yo depi tanto setan nan batay la. Nou mande yo pou nou rete ann amoni youn avèk lòt. Rete ann amoni. Se sèl sa a ki fòs nou e se garanti sa a menm gen n genyen pou n kontinye batay e ke Senmak vrèman li pa vin yon teritwa ki pèdi. Dayè nou pa gen lòt kote pou nou ale. Ann kenbe solidarite a antre nou. Ann korije sa k merite korije, ann kontinye devlope lidèchip ke n ap devlope a la a, epi kisè, jenerasyon k ap vini yo, yo pa al responsabilize nou kòm de moun ki pa t alawotè pou kenbe yon standa e fasilite lavi kontinye. Dans le Bazar Artibonite. Nou konnen tout moun an difikilte jounen jodi a. Nou sot pase yon move moman patwonal 3 31 sen mak ki pa fete vrèman. Pandan ke peyi a li kontinye nan tout difikilte ke li ye la. Men nou konnen youn konn lòt. Pandan nou menm nou nan mouri a bo a, nou konnen gen de moun ki nan bèchon jwaye a. Kòm prèv nou wè. Okazyon patwonal Sen Mak ki rate pa rapò avèk menas alèt ki gen sou vil la, men gen de moun ki pwofite pou lanse pati politik yo. Men malerezman anpil fwa, ou kab chèche moun sa yo pou ou rete yo, mete yo fas a responsabilite yo, e lè w gade ou wè se yon zanmi ki enplike nan bagay sa a, okote de foswayè sa yo. Wi, se la batay la li difisil. Ou gade wè se yon frè w, yon zanmi w ki enplike sètèn fwa o kote de sè foswayè, se la bagay la li difisil. E n ap pwofite pou n mande avèk tout pitit ba latibonit, mesye, en peu dentèlijans. En peu dentèlijans. Paske si yon moun fè w mal ou pa konnen l fè w mal, moun ki fè w byen ou p ap janm genyen rekonesans. Granmoun pale, m swete granmoun konprann. Mèsi anpil.